Barcelone pa fè remontada kont ekip Mayoc la. Match football sa fini 2, 2 avèk ekip FC Barcelone nan ki li menm pèdi 2 pwen an deplasman. Barcelone fas ekip Mayoc la, 11 de départ ekip FC Barcelone nan, Ter Stegen te nan kan, Cancelo a dwat, Balde a goch, Inigo Martinez, Ronald Araujo, Ilkay Gündogan, Oriol Romeu, Gavi, Ferran Torres, Raphinha, Joao Felix se konsa ekip FC Barcelone nan te kanpe avèk triyo an atak lan ki se Joao Felix, Raphinha avèk Ferran Torres. Robert Lewandowski ki se meyè butè ak meyè pasè ekip FC Barcelone nan te sou ban pou klèb katalan an, donk Xavi te repoze l. Pat sèlman Robert Lewandowski, Barcelone te nan yon wotasyon ajoute avèk des blessures majeures, le cas de Frankie de Jong ki blese e le cas de Pedri ki blese tou. Ebyen genyen Christensen avèk Jules Koundé ki yo menm pa t kòmanse pou ekip FC Barcelone nan. Luka de Christensen nan ki pa jwe yon minit, Jules Koundé ki rantre nan dezyèm peryòd, Robert Lewandowski te sou ban an, donk triyo atak Barcelone nan se te Raphinha, Ferran Torres avèk Joao Felix nan match foutbòl sa a. N ap fè w konnen ke Barcelone Anndan premyè peryòd lan se te yon premyè peryòd ki te vrèman konplike, yon premyè peryòd vrèman moribond pou ekip FC Barcelone lan ki pral ankese gòl a la uityèm minit de jeu, yon movèz pas de Marc-André ter Stegen, rekiperasyon de jwè ekip Mayòk lan, sant devan Marc-André ter Stegen lan, yon entèvansyon de Ronald Araujo. Epi yo remiz de la tèt de Antonio Sanchez e vwala Muriqi pral mete balon anndan kan an se te uityèm minit de je movèz pas de Marc-André ter Stegen ekip Mayòk lan mennen 1 a 0 fas ekip FC Barcelone lan men nap fè w konnen ke Barcelone Anndan premye peryòd sa, se te yon premye peryòd ki te tèlman difisil pou klèb katalan an. Premye gwos okazyon de ekip FC Barcelone nan pral vini a la 39 vyèm minit de jeu. Yon pas de Gavi pou Ferran Torres. Frap de Ferran Torres lan, gadyen an fè yon are spektakulè pou anpeche ekip Maroc lan li menm li pran gòl. Lè sa nou tap jwe 39 vyèm minit de jeu. Barcelone vin egalize a la 41 nièm minit de jeu avèk yon bèl frap ras sol de Raphinha ki pral pèmèt Barcelone nan egalize nan match football sa. Menm Raphinha a rate 2 gòl la a 1 an, yon fas a fas avèk gardyen ekip Mayoc lan. Frap de Raphinha li menm li ale deyò. Gen yon bagay ki trè enpòtan nan zafè foutbòl, lè ou nan yon jou ki san, ou dwe efisyan epi efikas. 39 premyè minit yo Barcelone te vrèman nan yon sitiyasyon konplike, anpil movèz pas, anpil enpresizyon, Ekip Maroc lan louvri score avèk e mesye sa ki li menm rele Bouriqui ap deranje ekip FC Barcelone nan nan duel aeryen yo. E ou jwenn 1 a 1 an ke ou fè, ou egalize, tou swit aprè ou jwenn 2 a 1 an. Ke mesye li menm li fè frap lan ki konplètman devise. Ekip FC Barcelone lan li menm te kapab e fè 2 a 1 an avèk Joao Felix ki fè yon frap kwaze pye dwa arè de gardyen an ki voye balon an kònè. Donk sou gade ekip FC Barcelone nan avan li ankese dezyèm gòl lan ki fèt a la 45 plis 3, Barcelone te jwenn 2 gwos okazyon pou l te mennen 2 a 1 apre gòl egalizasyon an. Gòl sa de Raphinha ki pèmèt Barcelone egalize, men Raphinha jwenn 2 a 1 an, donk li jwenn pou l fè double nan match foutbòl sa ke l pa fè. E kèk segonn aprè, Joao Felix fè frap kwaze pye dwat la, gadyen an fè arè espektakilè la. Sa vle di, Barcelone jwenn 2 gros okazyon aprè 1 a 1 an, ke malerezman li pa mete e balon an anndan filè, n ap pale de ekip FC Barcelone lan. Ebyen, gen yon bagay ki di, lè w ap rate, y ap fè kont ou.

jwè ekip FC Barcelone nan, nap pale de Vedat Muriqi, e Ter Stegen malerezman e sòti trè tè, e atakan ekip Maroc lan li menm li pral teke balon an, mete balon an nan filè a, se te 2 a 1 nan avantaj ekip Mayoc lan. Si nou pran premyè peryòd lan, premyè peryòd lan li menm li fini 2 a 1 nan avantaj ekip football sa. Wi ekip FC Barcelone nan te gen balon an, se nòmal ke Barcelone li menm li gen balon an kont Mayock, men te gen vrèman anpil enpresizyon. E m panse ke gen yon jwè ki nòmalman te vini sou la pwent dè pye pa rapò avèk sa k nan Barcelone e sa li menm li reprezante nan foutbòl ewopeyen an, kote l t ap jwe anndan ekip Manchester City an. Mwen jije ke jwè foutbòl sa a ki rele Ilkay Gündogan, poko Ilkay Gündogan Manchester City a. Donk se yon bèl jwè foutbòl, bèl milye de tèren men se poko sa, se poko sa pou Ilkay Gündogan. Ebyen, e 2 a 1 nan avantaj ekip foutbòl sa a. Donk Barcelone te dan lobligasyon pou l te e sòti tèt li Nan dezyèm peryòd lan, Barcelone manke jwenn 2 de an avèk yon bèl frap de Joao Felix ki li menm frape sou poto dwat gadyen ekip Mayòk lan lè sa nou t ap jwe 55 èm minit de je. Xavi ki ta pral dan lobligasyon pou l fè chanjman. Premye chanjman ke l fè li retire Ferran Torres pou l rantre avèk Robert Lewandowski. Mwen jije chanjman sa a se pa t miyò chanjman an. Menm lè pa la swit li pral fè chanjman an ki se sòti Oriol Romeu pou rantre avèk Fermin Lopez, jèn foutbolè sa a ki fè 2, 2 an. Men si w gade fizyonomi match foutbòl lan, Barcelone se li menm ki nan lobligasyon pou l sòti tèt li. Mwen jije ke Se Oriol Roméo ki te dwe sòti pou Robert Lewandowski rantre, lè sa Barcelone li menm l ap genyen plis jwè an atak e nan menm moman an ap gen yon chanjman taktik kote Gavi ap bò kote Ilkay Gundogan nan kè tèren an an doub pivo. Lè sa a, yon nèg tankou Wao Felix ap kapab rantre nan kè jwèt lan e l ap kapab konekte avèk Robert Lewandowski. Pou mwen se te chanjman ke Xavi te sipoze fè avan an, retire Oriol Romeu nan antrejeu an. Paske lè w gade Oriol Romeu se anpil enpresizyon, anpil movèz pas, li pèdi nan duèl yo. M panse depi a la mitan se jwè sa k te sipoze sòti. Xavi vin retire misye a la 64 èm minit de jeu, vin genyen Lamine tou ki rantre nan plas Joao Felix, kanmenm se yon trè bon chanjman avèk la rantre de tonton sa ki li menm rele Lamine Yamal. Dayè, Barcelone vin fè 2, 2 an a la 75 èm minit de jeu, yon trè bon travay sou kote dwat lan de Lamine Yamal ki fon trè bon travay, li sèvi nan entèval lan Raphinha, Raphinha ki fè remiz lan, Robert Lewandowski jwe de manyè trè entèlijan, li fè sa yo rele jeu san balon an, e nan do l genyen Fermin Lopez ki li menm pral mete balon anndan kan an, yon bèl aksyon kolektiv pou ekip FC Barcelone nan, men dabò travay Lamine nan pou Raphinha, pas de Raphinha a, yon ti remiz an retrè, e vwala Robert Lewandowski li menm kap vini jwenn balon an, li fè jeu san balon an de manyè trè entèlijan, dayè se aksyon Lewandowski an ki pratikman fè gòl lan, lè nou gade jeu san balon sa, li se e ki tou sèvi pou mesye sa ki li menm rele e Fermin Lopez ki fè kanmenm yon trè bèl gòl, li rantre a la 64 èm minit de jeu, li bitè pou ekip FC Barcelone nan. Malgre Barcelone li menm. k ap pouse, men se te yon pouse san dan pou ekip FC Barcelone nan, match la fini 2, 2 kote Barcelone li menm li pèdi 2 pwen kont ekip Mayork la. Se yon trè movè rezilta pou ekip FC Barcelone nan, Mayork pa kanpe sou anyen depi lè sezon an li menm li kòmanse, Barcelone rete lidè avèk 17 pwen, men atansyon, Real Madrid li menm li gen pou jwe, donk si Real Madrid bat match li an kont Las Palmas, l ap pase devan ekip FC Barcelone nan, ajoute avèk ekip Girone nan li menm ki genyen 16 pwen Dayè se diferans gòl ki te separe Jiwòn avèk ekip FC Barcelone nan. Donk la sitiyasyon an e konplike pou Barcelone avèk match nul sa. Donk se yon ekip ki sou wout pou l pèdi tèt klasman ke l te pran nan joune presedan lan avèk defèt ekip Real Madrid lan. Viktwa ke li menm li te fè kont Vigo te ba l tèt klasman a la favè de pi bon gòl diferans. Mentnan.

Donk, la nou wè gon gwo pwoblèm defansif kote ke repli defansif Barcelone, òganizasyon defansif Barcelone, bagay yo pap mache pou ekip foutbòl sa apre 7 jounen li pran 8 gòl. Donk la, aspè defansif kestyon an, li poze pwoblèm pou ekip FC Barcelone nan lè w pran aspè chifre kestyon an. Dezyèm lòt bagay, mwen jije ke genyen yon erè kalkil de la pa de Xavi. Poukisa? Inigo Martinez te blese li poko janm gen ritm. Aroudjo blese li poko gen ritm. Lè ou gen 2 jwè ki pa gen ritm, pa t gen pyès rezon pou w te titilarize tou lè 2. Ou te kapab fè Jules Condé, Aroudjo, Christensen, Inigo Martinez, ou jwe avèk yon jwè ki gen ritm, avèk yon jwè ki manke ritm. Ou pa ka jwe nan wotasyon an avèk 2 jwè ki pa gen ritm. E nou te konstate nan match sa a kont ekip Mayòk lan, 2 jwè ki an retà, 2 jwè ki gen pwoblèm plasman, 2 jwè ki gen anpil enpresizyon, 2 jwè ki pa genyen mobilite ke jeneralman yo konn genyen. Lè w pran yon nèg tankou Inigo Martinez, ou pran Ronald Araujo, 2 nèg sa yo repite pou solidite yo. Ebyen, nan match sa a kont ekip Mawòk lan, yo te soufri fas Vedat Muriqi nan match foutbòl sa a. Donk, lè w gade match foutbòl lan, wi, fòk gen wotasyon, paske gon bagay ki trè klè, Lewandowski pa ta kapab titulè e jwe tout match pou ekip FC Barcelone lan, n ap pale kanmenm de sèl bitè Barcelone genyen, li genyen 35 an. Pa bliye tou, Barcelone genyen 2 jwè enpòtan ki blese pou li. M panse ke yon nèg tankou Gundogan gen pou l leve nivo a kòm jwè foutbòl paske jiska prezan Gundogan poko moutre Gundogan ki te konn jwe nan City a, sa se premye bagay la. Gavi se te pi bon eleman Barcelone nan match sa a, Gavi te trè bon pou ekip FC Barcelone nan defansivman, ofansivman Gavi te trè bon, men mwen kwè ke nan rotasyon an te genyen yon pwoblèm de twou paske gen 2 jwò ki pat gen ritm ki te titulè pou ekip FC Barcelone nan nan chanyè santral la. E Barcelone pran 8 gòl apre 7 jounè. Se kanmenm 8 gòl ke Barcelone te pran sezon dènyè apre 25 jounè nan chanpyona. Barcelone pèdi 2 pwen. Li posib pou ekip FC Barcelone nan pèdi tèt klasman an paske Real Madrid ak Girona se 2 ekip ki pi pwòch Barcelone gen pou jwe match pa yo. Viktwa Real, viktwa Girona, Barcelone p ap lidè nan chanpyona espanyòl lan, lidèchip ke l te genyen apre joune ke l te bat 3 a 2 e defèt 2 ekip Real Madrid lan, ebyen Barcelone sou wout pou l pa fè anpil jou lidè nan chanpyona espanyòl la.